Bonjou bonswa tout moun kòman nou ye m deside fè yon ti video vrèman kout pou mwen pale de sa ki rive chèf lin nan e mwen fini pa reyalize gon pakèt moun ki ap kloure o pilori demwazèl la e gen moun kap vrèman kritike li pa rapò ak yon sòti M ta ka di yon sòti krab li fè kote li fè yon move chit nan priz de pawòl li ki blese yon pakèt moun ki te sipòte li. Men m panse gen 2 eleman si nou pran an kont nou kapab plizoumwen rekonsidere sòti a. Dabò an nou gade ki moun li te ye byen avan konkou a, byen avan eufori ki dèyè l la. Youn nan kote ou kapab al gade ki moun li te se nan ansyen videyo l yo. Si w ap gade ansyen videyo l yo, w ap wè se yon Ayisyèn tradisyonèl. Se yon fanm ki vle mete an avan sa nou genyen kòm savè, kòm gou, sa nou manje, kòman nou prepare manje nou, ki engredyan nou itilize, ki istansil nou itilize. W ap wè nan kwizin li, nan plas blendè, ou wè l gen pilon, Li gen laye, li gen kui, li gen kiyè bwa, li prepare kòm manje, li prepare tchaka, kasav a manba, ki se wayal, a kafe, pen a kafe, pen ak zaboka, prèske tout sa ke nou manje kòm Ayisyen, tout sa ki ki karakterize nou sou bjoumou, tout sa ki fè nou kòm Ayisyen nan nan jan nou manje, se eleman sa yo li tap vann. Si n gade mòd abi li, se rad karabela, rad ki fèt ak drapo nou, rad ki ki ki raple nou lakay nou, rad ki idantifye nou, se sa yo li te konn ap mennen. mete. Donk si w ap gade li, a byen avan evenman sa a, w ap reyalize ke se te yon Ayisyèn nan nanm. Se yon Ayisyèn ki soti nan zantray. Se youn nan nou. Ki pa kite li denatire, ki pa kite li enfliyanse pa sa k ap fèt sou rezo sosyal yo, ki rete otantik pa rapò ak sa l ap vann nou kòm kontni. Britsoukou, Nouvèl gaye entansyon-l patisipe nan on konkou. Li pote pwojè a ba nou swit ak yon live li te patisipe ak onk onk Kenji. E nan live sa a, onk te fè-l kado 500 dola e anpil moun te ankouraje-l. Pandan 9 jou, li mete lavi-l, li mete sante li an je paske li pa dòmi. Lefètke l pa dòmi, sante l vin frajil. Lefètke sante l vin frajil, posiblite pou l mouri a nenpòt moman te sou tablo a kòm eleman ki ka rive a nenpòt moman. Li met lavi li an je Se pa sèlman pou nou, men li menm tou li gen enterè nan patisipe nan konkou a. Men sitou, pa rapò ak kantite moun ki t ap ankouraje li, ki t ap pase wè li, ki t ap fè live pou pale de li, li oblije avanse. Apre yon kantite jou, li fini pa rete, li fini pa genyen konkou a. Apre 9 jou sa yo, li pral oblije fè on videyo ki te dwe on videyo de remèsiman pral on videyo kote malerezman li krache sou on ansanm de bagay de moun, de jenn fanm, de jenn gason te fè pou li pou te rive kote li la. Pou n konprann moun nan avan menm diskou a, pou n konprann moun ki dèyè diskou a, gon lòt dezyèm bagay fòk nou mete an kont. Talè a, nan entwodiksyon videyo a, m t ap pale de kote l sòti, sa l t ap prezante avan konkou a. Men pou konprann moun nan, fòk gade ki konbyen moun li te genyen ki t ap swiv li. Se yon moun ki te genyen mwens ke dimil moun ki t ap swiv li sou rezo sosyal. Se yon moun ki potko rive nan 100 mil moun kap swiv li. Se yon moun ki te gen video l yo ke anpil moun gade men se pat gen kantite moun sa yo ki men kap gade li. Se yon moun ki vin gen yon popilarite wow vrèman vrèman anpil moun vin ap swiv li. Donk, moun ki pase de mwens ke 30 mil moun a plis ke 800 mil moun k ap swiv li a, moun sa a vin gen ti pwoblèm paske moun sa a pa t genyen atann avèk tout popilarite sa a. Donk, prepare yon diskou pou w kapab resevwa tout moun sa yo, li pa t fasil. Prepare yon diskou pou w resevwa tout moun sa yo, atann avèk Yon siksè parèy, pa t gen okenn preparasyon ki te fèt pou yon siksè parèy. Donk, siksè a vin jwenn li, li pa t gen yon ekip komikasyonèl sou okenn domèn, yon ekip manajeryal, li pa t gen anyen! Donk, se te li menm ki t ap kreye ti kontni li. E se menm li menm sa a, nan tout feblès li kòm moun, nan tout feblès li kòm imen, pral pote on diskou ke li pat janm on fwa nan vi l avan 9 jou sa yo te prepare, te imajine. E vwala, malerezman, li chwazi, alò se pa move pawòl non, men pawòl yo pa, pawòl yo mal ajanse. Paske li te ka toujou genyen menm mesaj la, men si diskou a te plouzomwen ajanse, ajoute avèk de lòt bagay, mesaj la te ka ale Pi byen, e nou te ka resevwa mesaj la pi byen. Malerezman, mesaj la se te di men kiyès sou plan ekonomik ki te ede li, kontrèman ak sa nou panse sou plan ekonomik de moun te fè, men ki moun ki te ede l. Se sa ki te mesaj la. Li te ka toujou fè mesaj la, men sepandan, rive nan yon dimansyon kote w ap krache sou

Si n chita inikman sou diskou a, alò sou moso videyo, sou ti bout videyo ke li prepare pou l pou l o mwen ta di mèsi ke an plas de remèsiman se di l ap di men kiyès menm ki te ede l dan la reyalite a, n ap bliye nan bon nanm, bon moun, bèl pèsòn, Ayisyen otantiks, Ayisyèn otantik sa a ki dèyè en en en en en en en telefòn nan. Paske si n ap gade sou inik erè li fè a, n ap krache sou sa l t ap fè avan yo. Mwen, objektif Mwen se pa inosante li, se prezante nou 3 fasèt nan moun li te ye a. Se moun li te ye avan an, se moun li te ye Pandan nèf jou a, e moun li kontinye ye, oubyen moun li ye pandan moman l ap prepare videyo ki ap vin jwenn nou an. Si n konsidere twa etap sa yo, sitou kantite moun li te genyen ki t ap abòne li ak kantite moun li vin genyen ki abòne ansanm avèk li, nivo popilarite li avan e kounye a, Si n jimle tout eleman sa yo, tout paramèt sa yo, m panse n ap konprann ki sa plizoumwen, èske se pa strès, èske se pa mank de preparasyon, ki sa omwen ki pèmèt li akouche rezilta sa yo. E sepandan, si nou pran tan nou, pran san nou pou n gade l, pou n ankouraje li, n ap jwenn on moun ki gen bon bagay pou l vann nou, bon bagay pou l prezante nou. Plizoumwen mwen menm, mwen padone l, paske mwen konprann sitiyasyon l lan. Nou menm tou si n fè de mèm nou padone li, m panse n ap kapab plizoumwen avanse. Annou pa krache sou sa l ap vann yo, sou sa l ap bay yo poutèt li fè yon erè. Mèsi tout moun.